Hey Katy, kòman ou fè konsa? Apa w chafe tèt papa m wap di yon pye poul yon pye bèf. Sa depan se
pye bèf la menm wi. Nou pa ka pye poul konn papa pran de non non. Yon pye poul yon pye bèf. M la pou mwen avèk wa dodo la kòmsi wa dodo konnen ki ki. ki nèg pari a m la pou m Mwen pa se lwa dodo k gen dèyè m Mwen pa se lwa dodo Men mwen menm moun ou te wè Wagana gen kob tou Jan m wè a gen kob Ka Ban m di w sis Ou menm ou plis aksantye sou nèg ki gen kob E sa papa m di m Men w pa ka renmen byen san swe Fok ou swe avan M swe wi li fè m kanpe fè m pale E enèji m ap pèdi a Ki enèji w pèdi Lè l t ap pale avè m m pantan m te swe An m pa travay la

Kèt mesye. Lavi a dwòl wi men. Lavi a dwòl men. Waw. Ou sot travay men. Waw ou ta fon ti mache men. Ou ta yon kèt ti fi men. Nou fon ti pale. Mesye. Waw. Lavi a dwòl vre wi. Sa m ta fè la? Mèd! Sa a mache men nou nou bèl moun nou nou te ka pale men. Lavi ap fè n nan panse, a moun pou pale, pou chita, nan telefòn nan pa vo anyen nan men. Kèt! Lavi a dwòl. Waww! Sis!
Pou ki rezon nou pa met tèt nou ansanm nou chita pale kòmsi konsènan de sa papa m t ap di a? Papa m nan papa m pa m di se moun ki gen pou n pran. E nou menm li m pa konn pou ou menm men pou mwen menm li pa bon konsa. Rezon, Nou pa ka al kòmsi al pran yon moun ki rich tou gen lajan epi epi nou pa kòmsi Fon baz ansanm avè l, nou pa fonde ansanm avè li, pou kòmsi nou plis wè de byen materyèl. Byen materyèl la pap mennen nou nilpa. Se kòmsi nou kontinye ansanm avèk moun nan, nou gade l, nou renmen moun nan e moun nan renmen nou tou. Epi tou nou fon baz nou moute ansanm, olye de nou plis ap kouye dèyè byen materyèl. E si n pran pè sida nan men yo? Epa manti sa w di a non sis. Ou a rezon wi. M kòmanse konprann sa w ap di a wi sis. Paske lè m vin fè yon lòt refleksyon, m wè sa w ap di a. Men ou konnen tèlman papa nou chaje tèt nou pa mennen moun ki pa genyen nan kay la, pa mennen, pa mennen bon.

Mwen pa ma pale.
Se sa ki nèg la toujou di. M gen si, m gen sa, li chante chante. Zwazo ga pa konn chante. Mwen di sa pi fò. Mwen pa pa ma pale.
Ou di la on pye bèf on pye poul, on pye bèf on pye poul. Mwen m gade. De pye poul la ka antre lap antre. De pye bèf la ka antre lap antre. M pa pral dèyè kouri dèyè dèyè byen materyèl. M pa kache di w sa. Ou vole ou ponpe. Ti patnò te m wè lòt.

Sil posib pou de pye poul lan antre nan vant ou a ou ret la wap chante nan tèt papa pa gen pye bèf ou pa nan pye poul ebyen ou menm ou fè chwa paw mwen m fè chwa pam
papa m epa t bouda chire papa m te ye.

Mesye. Mezanmi oo. Avèm ap mache mesye m wè yon demwazèl. M kanpe li. Li tou lèd wi. Mesye demwazèl la tou lèd wi mesye. Li gade mwen. Atè rive nan.

E pa premye a non dezyèm nan. Aah sak te rele.
Rene. Vwala. Sou ou konnen mal mal bite sou li pandan sèten kan map map janbe ri an. Kòman bite wal bite sou li a. Ou tou sou sti.
Men m pat m pat espere m pat gen yon randevou avè pandan setan m pral map vini nan kafou a byen deside. Li al kwaze devan m wap m fè isi bal pase li fè m fè isi aah bon.

Oh li dim wi m te nan solèy dim vini vini nan lonbray mal tande sa lap dim nan woy lèm rive li konbe li tonbe devidel devide m kite l pale epi lèl fin pale m di eske sa ase lap di li dim wi sam bal do ki plis pou touye w lan m al met.

Epi sa w te wè bouke a konnen yon bèl jèp yon fèy m pa konn si e kèk kabrit ido ta pral bay manje m pa konnen men gen lè panse moun li ta pral rankontre a m pa konnen men mwen menm Tatie m pa gad moun sou aparans konsa pa minimize moun konsa m pa gade sou aparans men sa m wè la ta vin anfas mwen non non non m pa dakò sa w di a m ap di w wè Wap gad moun nan sou aparans wap minimize l alòske ou pa ou mal pou konn si e pa li moun Sis m pa minimize l sa w blame zanmi w lan di l lè l wè Katie nan lari pa fè l sa ankò. Ou ka blame l ou ka pale avè l e pa manke w pale avè l. Eske kèk kabrit mwen ye li pote wè m wè m voye l lòt bò se se paske w pa eklere wap pwopòz ou eklere w pa eklere. M tap pran m tap voye l nan figi l wap men papa m pat edike m pou sa sis m pran l m voye jete l epi m pase m ale li M panse moun li gèlè ta pral potel la li Mezanmi kiyès menm e ba Katie l potel epi Bon si se ou si se ou l wè si se ou l wè l renmen.
Mwen menm mwen menm Katie Li wè l an bon moun. Ou tande bèf a de rèkòd. Li wè l an bon moun.
Antouka bravo pou zanmi an. Di l akselere pou l wè sa k ap rive l. Ebyen.
Alezan moun nan tande.
E nou wè ki de reaksyon m fè. Idem di me konplo wi. Paske li pat konnen m ta pral soti. Konplo ak kiyès?
Avèk zanmi lan ou gèlè te relel ou di me paske e sèl ou m te di kote m pral. Tout lide m dim son konplo. Paske jan li vini pase devan m lan se kòm si yon moun li te rete tap tann epi li vini lap Monchè sis mwen te chante. Atouka sis.
Sa se ou konnen men.

Alya lodra fè nou bon nèl wi Di zanmiw lan lèl wèm pa vin nan fas mwen. M pat janm konnen son setyèm tè non. Bonne zanmim. Men lè ou kon setyèm tè la fami ap goumen pou li. Wouy
kitem fon chita. Mesiw. Mwen renmen Mevna pa janm fini pou mwen. Li bay sa map reflechi la wi bagay yè sa mesye an fè a wi. Pou gen mari w lakay ou ou bo wap fè manje pou li ou tande lap pale lap pale nan telefòn ou vin kenbe l lap pale nan telefòn a lòt fi. Kounya aprè wèl abiyel sòti li diw lap vini pral chèche yon bagay Lò ale ou kenbe lò lèm rive m jwenn li ap pale nan telefòn avèk fi Gen jan de gason sa yo wi ki fè fi gate nan men yo a wi Bon kounya si w pa gen tan pou mwen si w pa gen tan pou mwen mwen m si m fè menm jan avè w tou m pap gen tan pou ou tou m pral chèche yon lòt nan lari a si m panse menm jan avè w. M gen nan fi m gen timoun avè li. M gen 3 pitit avè li. M gen 2 fi yon gason. M pa wè l konsa. Kòm m pa wè l konsa. M oblije. M oblije m poze m avè li. Ou konprann? Men m ap kontwole li. Fò m konn fi sa yon lè kanmenm. Wi, fò m konn fi sa yon lè kanmenm. Ou pa wè ki sa w manke. Tout sa yon fi ka fè pou li, m fè l tou. Humm. Moun nan bezwen bay la maten, ou ba li. Li bezwen nan midi, ou ba li. Li bezwen nan aswè, ou ba li. Ou fè manje ba li, ou lave, ou pase, ou pa kite moun nan soufri san manje. Kounye a la wè moun nan ap fè tout bagay sa yo. Mwen m pa wè pou ki rezon non. L ap fè tout bagay sa yo non. M pa konprann anyen. Paske tout sa moun nan bezwen ou ba li. Ki sa k manke nan mwen menm pou moun nan ap fè jan de bagay sa yo. Mpa konprann anyen non. Kòm lè mari yo pa, lè mari pa pou yo, yo vin jwenn ou ap viv avèk mari ou byen pwòp, epi yo toujou chache yon mwayen pou yo gate fwaye ou. Men m konnen yon jou map kenbe l kanmenm. Ay m pa konn kisa m pa ba li ki fè m egaye deyò a nan fi konsa. Yo mèt Towo t ap viv avèk Mawou byen kòvri, yo byen vin gate fwa yo, swa y al nan maji, yo mete dezinyon, e mwen Mawou m nan pale anpil, nan kont avèk nèg la, m gen twa pitit avè l, de fi, m gen de gwo medam, avèk yon ti gason, epi kounye a pou yon fi bezwen vin gate fwaye m, men l ap jwenn avè m tou paske mwen m pa konn kisa m va fè pou li. Menm jan moun deyò ap fè pou li a mwen m fè l, m ka fè l tou. M pran swen l. Ou bezwen afè w maten ou jwenn li, ou bezwen nan midi a, tèl lè w bezwen l nan ou jwenn li. Pa gen lè w bezwen afè w pou w pa jwenn li. Sa w bezwen deyò, e pa menm. Gèt menm. Sa pa yon chwa la. Pa yon chwa non. Gèt menm. Ban m leve m ale. M pa gen anyen m ap fè la. Ban m ale.

Yo pati, m pa wè kote yo fè. Te gen yon ti spaghetti anndan, wi, al manje li. Ou pap manje l? Ou pap manje spaghetti?
Ou pap manje li? Men medam yo pa fè manje non. Ou bale spaghetti a? Bon, wap tann lè manje kwit?
Davidson!

An mal baw telefòn tout vire tounen ti moun ou ye kounye a pou nan poze bay sou nèt al nan sou bay epi pou pa pase. An men jwèt moun bezwen bagay se vre non yon lòt telefòn ou bezwen. An men yon tablèt san sim map baw. San sim?
Ba la men.
Pou gade ti komik. An men m pa renmen bagay ti komik fim map gade. Pou gade fim? E ti bebe m nan?

Medam yo e manje yap fè ou menm gen jou chak moun gen jou yo pou yo pase twal mouye pou moun gen jou pou fè travay yo ou menm veso a fò lavel.

Timoun yo e yap kont li pase e pat konsal te ye e pat konsal te ye kounye a mesye lage bon kite m leve antre anndan an la ayy te m antre anndan mal wè sa ma fè pou pitit la m kite pou mesye a.

Bon moun menm. Koman sa? Ou mandel pou mwen alòske ou pa te konèt mwen. Omwen si ou te konè mwen nou te zanmi, ou te ka mandel pou mwen. Mwen pa rekonèt mwen mandel pou mwen. Non.
M te wè w an premye fwa ansanm avèk yon ti jwèt. E depi lè m vin wè w ansanm avèk li a, depi lè sa m gentan gon ide pou ou. M gon avi pou ou. Men, w ap tann mwen. W ap tann mwen tou gon avi pou mwen.